Aktyalite 7, Jounal Kreyòl Chanèl Jouno 7 la. Mesye dam yo gwo bonjou, gwo bonswa pou nou tout byenvini nan Jounal Kreyòl Chanèl Jouno 7 la. Minis Enteryè peyi Kenya a fè konnen peyi l la p ap voye okenn polisye nan kad misyon miltinasyonal la ann Ayiti toutotan yo pa resevwa lajan yo dwe resevwa nan yon konferans pou laprès, Minis Afè Etranjè a ann Repiblik Dominikèn Roberto Alvarez eksprime dout li genyen sou volonte ayisyen yo genyen

anonse nouvo pwogram imigrasyon peyi la k ap resevwa 15 mil migran Kolonbyen, Ayisyen ak Venezyelyen ap mache byen e moun yo ka kòmanse soumèt aplikasyon yo. Epi aktyalite a nan peyi lòt bò dlo Etazini, Joe Biden defann bilan l fas ak manb sendika sektè otomobil yo. Byenvini nan devlopman jounal la Minis enteryè peyi Kenya a fè konnen peyi l la pap voye Okenn polisye nan kad misyon miltinasyonal la an Ayiti toutotan yo pa resevwa lajan yo dwe resevwa, ebyen minis enteryè peyi Kenya la nou vle pale de Kithure Kindiki li fè konnen ke pou yon lane misyon sa kantite kòb pou misyon sa li evalye a 600 milyon dola, ebyen fòk nou raplew ke se te nan debi mwa oktòb la ke konsèy sekirite Nasyonzini an te bay feu vert li pou misyon sa kap gen nan tèt li e peyi Kenya kapab rantre an Ayiti epi Kenya te deklare ke l prè pou l founi jiska 1000 polisye epi minis enteryè a deklare ke 11 peyi deja angaje yo nan misyon sa san l pa site non peyi sa yo. Nan yon konferans pou laprès li bay ayè jedi a minis afè etranjè a an Repiblik Dominikèn Roberto Alvarez eksprime Dout li genyen sou volonte Ayisyen yo genyen pou rezoud kriz ki genyen ant 2 peyi yo dènye tan sa yo, li te tou pwofite pou fè konnen sòlda dominiken yo pat janm vyole teritwa Ayiti a nan okenn sans, pi lwen li fè konnen se Ayisyen yo ki te pèdi jou kazandye yo ki te mete pwent pye yo sou teritwa dominiken yo se sak fè sòlda yo te gen konpòtman yo te genyen an Men, pa t genyen okenn volonte bò kote sòlda yo pou yo te kapab fè Ayisyen yo mal, ni yo pa t genyen volonte pou te kapab vyole teritwa nasyonal ayisyen an, e sa pa t rive fèt vreman, se sa minis afè etranjè Repiblik Dominikèn nan, Roberto Alvarez, fè konnen. Peyi a ap travèse yon kriz san parèy depi kèk tan, enbyen nan sousi pou jwenn yon solisyon ak kriz sa a k ap bwase bil Sosyete ayisyen an, pastè Sylvain Exantus ki se direktè nasyonal konfederasyon legliz pwotestan Ayiti yo envite tout moun alawonn badè nan yon jounen lapriyè kap fèt 24 novanm kap vini la pou kapab mande Bondye padon pou peyi a omwens na va wè kijan na va jwenn yon souf ak diferan pwoblèm peyi a ap konfwonte ann koute deklarasyon pastè Sylvain Exantus. Nou tout nou ka konstate Ayiti ap viv on moman de soufrans. E soufrans sa yo, yo eksprime de diferant manyè. Yo eksprime atravè kidnapin, atravè on seri de krim ke nou pa janm wè ki ap fèt nan peyi a, soufrans yo eksprime atravè vòl, vyòl, soufrans yo eksprime atravè on kriz ekonomik egi, atravè kriz alimantè moun pa kab manje. Soufrans yo eksprime tou atravè kriz de sikilasyon, nou pa kab vake libreman ak okipasyon nou, donk n ap viv nan ensekirite jeneralize kote nou tout nou nan yon prizon psikolojik e san ke pa gen mi ki otou de nou men nou pa kapab mache. Fas a sitiyasyon sa a, prensip la mande pou nou ale dan lapriyè. Men, se pa nou sèlman ki wè sitiyasyon difisil. Gouvènman nou an wè sitiyasyon difisil. Chèf politik yo wè sitiyasyon difisil. Ki sa yo menm yo fè devan sitiyasyon sa a kote yo montre ke yo pa gen mwayen pou yo fè fas? Y al soumèt ka Ayiti a devan L'ONU, yo soumèt li devan Konsèy de Sekirite a, e Konsèy de Sekirite a pran yon rezolisyon pou yo voye yon fòs miltinasyonal isi an Ayiti. Nou menm antan ke kretyen, antan ke lidè, antan ke fidèl, nou pa gen aksè a l'ONU, nou pa gen aksè a Konsèy de Sekirite, enben nou menm nou di an nou ale ansanm pou nou depoze dosye Ayiti a devan le trône de Dieu. Jan l'ONU e Konsèy de Sekirite pran yon rezolisyon, Bondye pa nou an tou kapab pran yon rezolisyon pou Ayiti. Pwotektè sitwayen Renan Hédouville reyalize ayè jedi avan sinati katriyèm liv li ki gen pou tit La liberté de la presse entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable nan deklarasyon l Renan Hédouville di nan liv sa a, li souliye divès dwa jounalis yo genyen tankou dwa pou enfòme, dwa pou bay tout enfòmasyon depi l verifye elatriye. Pi lwen li mande pou moun k ap evolye nan sektè laprès la pridan paske chaje moun k ap chèche rantre pou pran daso sou pwofesyon an. Ann koute deklarasyon Renan Hédouville. La liberté de la presse et le dev entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable se ma katriyèm piblikasyon. Alò, mwen te su le pwen pou m te kòmanse redaksyon tòm de twazyèm liv mwen an, liv sou le konba pèmanan e sè figi istorik. Mwen vin fè yon konsta, paske antan ke moun k ap evolye nan sosyete a, e osi antan ke pwotektè sitwayen, mwen wè ke gen anpil moun, gen de moun, du gouvernement sous l'administration prezidan Jovenel gen des moun ki te dans l'opposition au gouvernement prezidan Jovenel gen des moun ki anndan gouvernement sa a jounen jodi a gen des moun ki nan opposition a gouvernement sa a gen des sénateurs gen des députés des parlementaires

de moun ki di ke yo se jounalis men an reyalite ki pa jounalis vrèman, ki pa travayè de près men ki sòti pou pran près la de fason dasoman.
Jij kap enstwi dosye Jovenel Moïse la Walter Wesser Voltaire tande ayè jedi a ansyen enspektè jeneral lapolis la Ralph Stanley Jean Brice, Mèt Axène Joseph, avoka ki tap asiste ansyen wo grade lapolis la fè konnen tout bagay te byen pase e l te tou pwofite fè konnen kliyan lan pa gen randevou ankò Men l toujou a dispozisyon lajistis pou si yo ta vle tande l. Mèt Aksèn Jozèf. A tit de fòmasyon ke jij la te bezwen enfime ou konfime. Ok. Men, èske li gen randevou pou ta vini nan kabinè lenstriksyon ankò? Non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre rendez-vous. Bon, sof ke lenstriksyon est encore ouverte, se pa ankò fème, jij la ka toujou estime ke li bezwen enfòmasyon. E le jij lenstriksyon, lè l gen yon dosye l ap enstwi. li genyen yon kapasite pou l vrèman tande moun ke l estime e ke l ka jwenn enfòmasyon a titre de konfimasyon ou denfimasyon.
Aktyalite a nan peyi lòt bò dlo Etazini, Joe Biden defann bilan l fas ak manb sendika sektè otomobil yo. Wi, Joe Biden adrese l yè jedi a ak manb sendika sektè otomobil yo pou l felisite yo De bòn kondisyon salaryal yo jwenn nan 3 gran konstriktè ameriken aprè 6 semèn grèv epi l raple yo ke l te la bò kote yo ebyen dènye fwa ke Joe Biden te avèk ouvriye otomobil yo nan Michigan li te genyen yon poul ble a koulè sendika epi li te pale nan yon megafòn Ebyen fwa sa nan li li nwa li te mete yon mayo wouj menm sendika sa pou kapab fete reouvèti yon izin epi l te pwofite pou konpare bilan l nan sektè a avèk sa ansyen prezidan ameriken an Donald Trump lè prezidan ki te la avan m nan li te an fonksyon 6 izin te fèmen nan peyi a dè dizèn de milye anplwa otomobil te pèdi sou plan nasyonal Anplis de sa, l te byen wè ke futur veyikil elektrik yo an Chin depi ke mwen vin prezidan gras ak envestisman ke mwen fè, plis pase 20 nouvèl izin otomobil relouvri an Amerik e an fèt lòt ap gen pou yo ouvri epi zewo ap fèmen, se sa prezidan ameriken an, Joe Biden, te deklare.